Ok Moun Mexique yo li pa nesesè pou mwen di nou ke kijan bagay yo ye e tout bagay yo anfile nan nèg yo. Ou menm ki bezwen konnen, ki bezwen ale Mexique, ki pa bezwen, ki pa gen kòb pou peye rakèt, ki pa gen kòb pou peye yon tikè byen chè, ki pa gen kòb pou peye yon pil lajan, pase nan Altatour, pase nan Altatour wap jwenn nou nan 2 lokal, wap jwenn nou nan Bandela 818 nimewo 1. W ap jwenn ou nan Bandera 521, nimewo 8. Poukisa? Paske de e lokal sa yo, yo yon ti jan plis kòmsi anvi, kòmsi kote yo plase a, li yon ti jan plis sou lari. Se di ke depi w ko jwenn lokal sa yo, w ap jwenn rès lokal yo paske se sur ke y ap kapab endike ou nan lòt lokal yo. Poukisa? Pase ke chak jou kliyan m yo, yo pran yo, yo mennen yo bay Madam Ruth, yo menm pran moun pou travay ki vle sanble avèk Madam Ruth pou moun yo kapab panse ke se Madam Ruth. Men se sur e sèten ke nou konnen Madam Ruth. Si nou pa jwenn Madam Ruth, n ap jwenn Madam Lalane ki se Roselande. Se sur ke nou konnen l sou TikTok la. Oubyen n ap jwenn Alice. ki se kòm te ka di sa e 2 fi sa yo ki ap travay nan Altatour nou gen Liline tou nou gen Liline ki se Watchaline nap wè e Liline on ti jan gen resanblans ansanm avèk Madame Ruth ou byen lè nou rive devan moun nan nou kapab di l rele Madame Ruth nan telefòn pou mwen mwen menm fòk m pale avèk nou si osi nou konnen anm vwa mwen nou konnen vwa mwen Perfectamente. E sa se pati nimewo 2 videyo a. Pati nimewo 1 an li la deja. Kote ke m fè nou tande voice. Kote ke m fè nou wè foto. Koman yon moun rantre Meksik. Jan m toujou di l nan live yo. Jan m toujou di l nan videyo yo. M toujou pale m di nou kisa. Moun yo, yo bezwen ou yo bezwen moun ki pou vin fè touris lakay yo. Paske menjak tout peyi. Peyi devlope ansanm avèk touris. Eske se pa vre? Entonces, pou vin fè touris lakay moun. Ou fò kapab pwouve moun yo vin fè touris. Fò w kapab pwouve ke w vin fè touris. Gen anpil moun ki pè ki di, bon m pa vle al depanse lajan, m ap di nou sa, Qui ne risque rien n'a rien. M pa janm te di nou mwen genyen papa m avèk manman m ki kapab fè nou rantre nan èpòt Meksik la, le poukwa Meksik pa peyi m. Men rekisitos ke yo mande yo, sa yo mande ki pou pwouve ke se touris ke ou pral fè a, nan Altatou nou genyen yo an grand kantite. Mwen gen yon mesye ki te vin pran yon pakedj nan men m samdi a, m te, e pa samdi a, lendi a m te travay poukont mwen paske Se te feriado. Epi mesye a vini, m di mesye a, m pa gen pwoblèm, w ap achte nan men m? Tout sa m di w fè, w ap fè l. Epi w ap pase. Mesye a di m wi. Men defwa yo toujou gen yon kouzen ki te di yo, yo toujou gen yon vwazen ki te di yo, yo toujou gen yon moun ki te kanpe ki te di yo, toujou gen, toujou te gen yon bagay, epi apre sa, yo fè afè pa yo. Men gen moun ki swiv a la lettre. Se toujou byen rive. Nan semèn nan la m gen yon dam m t ap esplike nou deja jan dam nan an te yon bèl trè bèl dam, kòman dam sa rive, kòman dam nan ap di alelouya ansanm avèk dam nan paske dam nan ap soufri lontan paske l te la pou l te vwayaje depi ane pase, li pa t gen pèmiso timoun yo se sa k fè l pa t ka vole lè lè bagay kovid dye si dwe.